Yo toujou di fè byen se frèt. Men an verite gen de byen yon moun fè pou ou, ou pa ta sipoze kale l mete dèyè l. Jèn demwazèl sa a k ap travay kay mesye sa a epi mesye a leve yon bon jou li vin di l, Mwen ap travay, madanm mwen ap travay, sa vin rann ke Mwen oblije pran yon lòt moun pou mete nan kay lan ansanm avèk ou, akoz de ti pitit mwen an. Se konsa rapid vit dam nan te di l ke, A, vrèman patwon, ou bezwen yon moun, mwen gen yon zanmi m ki p ap travay, m ap di l sa, l ap travay wi, pran l pito. Epi se konsa li te di patwon an pran l vrèman, patwon an te di, Ebyen pa gen pwoblèm, di li pou l vin kote mwen. Epi se konsa, ti dam nan te fin netwaye tab la, Rapid vit, li pran telefòn li, avèk anpil kè kontan li rele zanmi l lan pou l kapab vin nan travay la. Etant li rele l, se konsa ke li di l, Zanmi m, mwen jwenn yon travay pou ou, paske m konnen w t ap soufri anpil pou travay, mwen konnen w pa janm jwenn travay. Bòs mwen an di m li bezwen yon moun ki pou siveye yon timoun pou li, fè vit, prepare w, m ap vin chèche w yon fason pou w kapab vin gade travay la pita menm. E se konsa dam nan te di l, O, zanmi m, mèsi anpil, mèsi, mil mèsi. Dam nan te santi l vrèman kontan paske zanmi l lan te fè l jwenn travay. E kote l t ap di, Pa gen pi bon zanmi ke sa. Bondye beni l, m pral byen viv ansanm avèk li nan kay lan paske li menm ki fè m jwenn travay la, e m ap ede l nan tout sa l ap fè. E se konsa yon lòt bò zanmi an t ap di, Mèsi Bondye, m vrèman kontan pou zanmi m nan, a wi, nou pral byen viv ansanm. Epi, nan aprèmidi, se konsa, jèn demwazèl la t al chache l yon fason pou l kapab al mennen l nan travay la, al kote chèf la yon fason pou yo pale. Li vrèman santi l kontan kote ke li rive l kontre zanmi an epi li salye l. Li di, Waw! Kòkòt, m p ap ba w manti, ou pral alèz nan travay lan paske kay lan pa gen moun ladan l. Toulede moun yo yo sòti, se nou menm avèk timoun nan sèlman k ap rete nan kay la. Dam nan te vrèman santi l kontan, e se konsa yo te deplase yon fason, li kapab al montre dirèkteman kote travay lan ye paske dam nan li menm li ta renmen konnen kote travay lan ye. E etant yo sou wout se konsa youn t ap di lòt, M p ap ba w manti sista nou pral byen viv anndan an paske nòmalman travay sa a, Se yon travay ekstraòdinè, ke se nou menm ki chèf tèt nou, pa gen moun k ap siveye nou. E se konsa vrèman yo te deplase yon fason pou yo te kapab ale kontre ansanm avèk bòs la. E se konsa yo te vin kot bòs la vrèman, lè dam nan rive li prezante l lòt dam nan, chèf la te di l, ou mèt chita wi madam, epi. Li te di lòt dam nan, Ou mèt ale okipe bagay nan kay la, m ap fè yon ti pale ansanm avèk li yon fason pou mwen kapab ba li metòd travay la. E se konsa vrèman, yo te kominike yon fason pou dam nan li menm pou l kapab konnen responsablite l nan kay la se pwoteje ti pitit la, siveye de li, mennen l lekòl, ba l manje, ba l bwè. E se konsa chèf la t ap konkli ansanm avèk li pou l te di l tout sa ke l gen pou l fè nan anndan nan kay la. E li te aksepte pou l te pran tout responsablite l. pou li te okipe timoun nan vre, pran swen timoun nan. E finalman chèf la te di l, Demen si Dye ve, w a pase pou vin travay paske pou moman la a li gentan yon ti kras ta, ou p ap ka kòmanse jodi a, demen si Dye ve, w a pase pou kapab vin travay la. E li te santi l vrèman kontan kote l te di chèf la, Wi, pa gen pwoblèm, demen si Dye ve m ap vini e m pwomèt ou ke m ap pwoteje pitit la, m ap pran l. Fò w ta di se te pitit mwen. E, chèf la te rele lòt dam ki abitye nan lakou a yon fason pou l te di li, Sòti ansanm avèk li, mete l deyò a ankò, paske li petèt pa konn kote pou l sòti. E se konsa, san pèdi tan, zanmi an vrèman te kontan epi pran l ale deyò ansanm avèk li. Yon semèn apre, dam nan rantre travay, li tèlman santi l kontan, Tout sa jèn demwazèl ki te mennen l nan travay lan ap fè, li toujou santi l kontan pou l vin ede l li menm yon fason pou l kapab fè yo paske li pa ta renmen zanmi an fè twòp travay paske li menm li pa gen twòp responsablite ke se akoz de zanmi an ki pèmèt ke l te jwenn travay la ke l vrèman kontan l toujou ap remèsye zanmi an paske zanmi an li menm li te pèmèt ke li jwenn travay lan. E Zanmi an yon lòt bò li menm ki te santi l tèlman kontan tou paske dam nan vin nan kay la ansanm avèk li, li ede l fè kèlke bagay. Men tousuit aprè li te vin gen ennan nan travay lan, bagay yo te chanje konplètman. Lè chèf la pase li toujou montre ke l ap fè travay. E li toujou prè pou l di chèf la yon bagay de lòt zanmi ki te mennen l nan travay la. Chèf la pase ansanm avèk madanm ni epi se konsa l rele l. Patwon, medam nan yo poko menm deplase la menm li gen tan ap joure wi. Madanm patwon an te reponn li, Chak jou se toujou yon sèl bagay. Chak jou se toujou yon diskisyon, chak jou se toujou yon tripotay. Antouka, ou mèt al travay e n ap n ap jere sa, n ap kreye yon fason pou nou pou nou jere sa. E dam nan li menm te santi li vrèman vrèman fache kote ke lè l rive dèyè pòt lan li t ap di mari l lan ke an verite ke moun sa yo yo kòmanse bay anpil pwoblèm nan kay lan fòk nou ta kreye yon fason pou nou ta revoke yo tou lè de. E finalman fòk se tou lè 2 pou nou revoke paske sa a pa bon pou timoun nan, sa se yon move edikasyon ke timoun nan li menm l ap resevwa. Sou kèlkeswa fòm nan, mwen menm m ap revoke tou lè 2 e si w pa vle pran desizyon an, m ap pran desizyon an pou m revoke tou lè 2. E se konsa nèg la t ap di, men ann pran ti pasyans ansanm avèk yo paske vrèman ke gen pwoblèm vrèman, sa w di a mwen eseye konprann li, chak jou s on tripotay, chak jou s on pale anpil. Epi se konsa yo te deplase. Etant nèg la rive yon kote, li kanpe, li di, En en, ban m di w, m ap fè yon bagay. M ap oblije retounen lakay la yon fason pou m al tande kòman sa ye. Paske, jan nou deplase la a, mwen gen enpresyon yo pral joure, yo pral goumen, yo pral fè pil bri. Ou mèt ale travay, mwen menm m ap retounen, mwen pral kreye yon fason pou m wè kòman mòd de vi an ye anndan kay lan lè nou pa la. E se konsa tou dousman chèf la te ouvri pòt la yon fason pou l te kapab antre. E lè l rantre, li rantre toujou tou dousman yon fason pou oken moun pa gen kontwòl li si l ap antre anndan kay la. Lè l rive vrèman, li voye je li, li pa wè oken moun nan salamanje a epi li foure tèt li anba tab la yon fason pou l kapab gade. Yon moman apre, se konsa. Dam ki te nan travay la anvan ap bale, li wè ti pitit la chita ke ti pitit la grangou, epi se konsa li rele lòt dam kap travay ansanm avèk ti pitit la pou l di l ke ti pitit la grangou ou pa janm bay ti pitit la manje non. Li te reponn li. Ou pa ka bay ti pitit la manje tou? Ou pa wè son rad blan ki sou mwen, mwen pwòp wap vin di m pou m al bay yon timoun manje aprè sa pou timoun nan al sal rad sou mwen an? E ou menm ou pa ka bay timoun nan manje? E se konsa l te vrèman santi l fache sou dam nan, li pa konn sa pou l di ankò. E, etan l ap pale, dam nan li menm ki te di l, Ebyen, si se pou sa, se pou mwen te vin nan travay la? Li lonje men l, li di dam nan konsa, M ta fout ou yon kalòt wi, e si w pa poze w, m ap fè chèf la revoke w kanmenm. Dam nan di, Ebyen, si se pou sa, se bat w ap bat mwen nan kay lan? E chèf la t anba tab la, li t ap tande. E premye dam ki t ap travay lan, l ale li pran yon ji, li bay ti pitit la yon fason pou ti pitit la kapab bwè li menm. E li rale chèz li, li chita kot ti pitit lan kote ke l ap di dam nan, Depeche w pou w fin bale a pou w ka al ban m manje a paske m grangou. E fè vit wi, m fin pale ansanm avèk ou, m bezwen manje. Dam nan te vrèman santi l etone kote ke l t ap di l, Ebyen e avan w m ap travay isi a, m pa konprann non, poukisa w trete m mal konsa? E se konsa chèf la soti anba tab la. Lè chèf la soti anba tab la, tout moun te sezi, e, li te pran desizyon pou l te di, Sou responsablite pa m, ke apati de jodi a, madam, mwen pa bezwen w nan travay mwen an ankò. Silteplè, ou mèt soti. M ap travay sèlman avèk premye dam nan ki te nan kay lan. Paske, se konsa ke ou te pwomèt mwen, wi, ke w ap pran responsablite tipitit la, tankou se te pitit ou. Se konsa sa vin prezante. Silteplè, leve kite kay mwen an pou mwen silvouplè paske son prensès ou ye. Travay lan, nou pap kapab kontinye ansanm avèk ou. E li tap retounen kote ke l tap di, Patwon, patwon, mwen pwomèt ou sa pap repete ankò. Silteplè, padone m, silteplè. Mwen gen timoun pou m bay manje. Mwen gen anpil aktivite pou m fè. Ti travay lan li vrèman itil mwen. Padonem tanpri. E patron an te metel deyò li te metel deyò nèt. Li te dil pap reprann ankò sòti kite kay la. E lòt dam nan ki tap travay lan, patron an te monte sou kòb li. Epi li te dil ke. Pa gen pwoblèm, an atandan pou jere ti pitit la mwen, map peyew 2 fwa kantite kòb kem te konn peyew la. Ou mèt jere ti pitit la an atandan ke mwen menm mwen jwenn yon bon moun ki pou gade timoun nan. Pafwa gen de tripotay ke yon moun ap fè sou do w, mwen garanti w ki kapab pote fwi pou ou demen. Pa okipe moun kap fè tripotay sou do w pou ou menm pou wap bay tèt ou pwoblèm ke de tripotay ke moun nan ap fè sou ou a. Fokis sou travay ou, kenbe di, pa janm dekouraje nan sa ke wap fè a. Tout otan se byen ke wap fè, Bondye li menm li gen yon plan pou lavi ou kanmenm. Pa bliye si w potko abòne nap mande w pou fè sa kounya e pataje bèl istwa sa yon fason pou l kapab rive sou yon lòt moun. Se la nou mete yon fen, tchaw a la pwochèn pou yon lòt pi bèl istwa.